Bonjou Ayiti, bonswa lemond, kouman nou ye? Mwen retounen nan nouvèl ane sa. Mwen di bòn fèt e bòn ane avèk chak moun. Nou konnen nou chak gen objektif, m ap mande nou an nou eseye travay avèk plis entelijans olye de fòs pou n kapab reyalize Rèv nou. Ok, nou wè se pa de koze kap pase nan peyi Dayiti. Bon men kounya gen yon lòt gwoup ki rele tèt yo Gwoup Fòs Ame Tè Dayiti. Mesye sa yo se pa de koze yo pa di. Se pa de derespektan. Bon, nap kite n tande yo, nou menm na fè analiz de yo. Epitou na kite yon kòmantè nan videyo a. Men sèl sa n. N ap poze tèt nou kesyon, bon, jan nou wè nan tout kat kwen peyi a, gwoup ap fòme, rezo sa yo ap fòme, èske lapolis ap gen fòs ase li menm yon jou pou l konbat tout? Bon, ou menm, w a ede m reponn kesyon sa. An n suiv. Rize. Se jenès ayisyèn peyi a, nou gen la, tout kalte moun la. Nou gen doktè, nou gen enjenyè, nou gen pastè, nou gen jounalis la, nou gen tout kalte, nou gen etidyan inivèsite la, nou gen fi, nou gen gason. Mesye sa yo, mesye dam sa yo, se son de jèn ki gade yo wè, e sistèm sa ki la ap detwi yo tout. Men yo gen manman, yo gen papa, yo gen tèt yo, yo al lekòl, yo chwazi pou yo pa fè kidnapin, pou yo pa al nan gang. Pase sistèm nou gen la, li pa ofri jenès la anyen, li just ofri jenès la pou jenès la patisipe nan gang. Se sa k fè peyi Dayiti se yonn nan peyi ki resevwa plis èd ke tout peyi nan Karayib la. Men se nou menm ki pi sal nan sa yo ban nou. Pousyè, fatra, koripsyon, gang. Sa k pase? Tout èd peyi Dayiti resevwa, nou ka konprann li. Petwokaribe, se te yon lajan ki te ka repare peyi Dayiti. Mesye yo brel yo voyel nan peyi etranje achte bel kay bel machine yo gaspiyel jenes la rete konsa e nou kap we apre tranbleman tè 12 janvye a peyi dayiti ta sipoze tounen yon lot peyi epi mesye yo fe menm bagay la konya ti res kob ki rete a apre yo fin fe tout sa yo gen pou yo fe yal achte zam yo bay jenes la. Pou al nan gang pou tiye moun pou yo fè kòb konnya peyi a fèmen nan men nèg mesye yo diaspora pakab antre nan peyi a nou pa ka fè touris la sa pa egziste nan peyi dayiti ankò mwen menm kap pale avèk nou la m te dil deja talè nan entèvyou. Manman m gen 2 zan depi l mouri, 2 lane depi l mouri men l slènde lakay mwen. M oblije fè krime li, m mete l nan yon bagay an nò ke m kite l pase manman m te di mwen li pap pa al riske vi mwen vin fè antèman l an Ayiti pazavan peyi a pa vin lòt peyi. Ebyen de jou an jou peyi a vin pi mal. Nou kab konprann kounye a gouvènman an se detwi. Lap detwi moun, fè mass distraction, krim kont limanite, pran 7 tank voye al kraze al brize. Ebyen nou menm ki la, nou pa gang, se son de profesyonèl, jèn gason, jèn fi ki deside pou nou met tèt ansanm pou nou delivre peyi a. Kontre gang, kontre kidnapè, kontre sistèm sa ki la. Aktyèlman la nou poko menm byen kòmanse, e pa byen kòmanse non. Nou poko fin pran plas jan pou nou pran plas la. Aktyèlman la sa nèg yo pa ka fè. Men nou gen yon gang anndan la ke nou pral rele lapolis pou vin pran nou. ke nou fèk jwenn la gang nou pa nou pa tiyel nou pa bat li nou pa fèl anyen ebyen nou oblije pranl pase nou kòman travay la kòmanse fèt pase nou menm sa se yon kò anti gang se fòs lame de tè dayiti nou gen fòs lame dayiti nou gen fòs polis la e nou gen fòs lame de tè sa mesye dam sa yo. nou met ansanm e nou fè li pa rapò a èd avèk entènasyonal e pa èd nou pase nou poko pran pri demen pèsòn pou sa la. Nou met ansanm tout dyaspora di peyi a se peyi yo, yo fè apèl a jèn gason, jèn fanm vanyan nan peyi Dayiti pou yo libere peyi yo. Se sa k fè nou gen lame sa ki yon kò e fòs ame de tè ki pral anti gang pou elimine zafè gang nan nan peyi Dayiti. Nou komanse pran yo wi la nou gen yon anndan la nou pral bay yon lapolis. Men nou gen nou la eske nou di revolisyon an komanse revolisyon sou nan ki faz nap fèl. Revolisyon an komanse nou fèl nou komanse profesyonèl sak fè nou fèl profesyonèl e kè pa nou e jan ke mwen menm pèsonèl ke mwen se va misyon. Belizè Odlens se yon konbatan k ap batay lontan pou chanjman. Lè nou vin rankontre ansanm, nou trase yon plan ke nou di twòp san koule nan peyi a, n ap jwe pyezemen pou plis san pa koule. Se sa k fè nou di pa kraze, pa brize, pa dechouke pase peyi a pa gen anyen pou dechouke ankò. Peyi a fini nou pa posede anyen. Se bati nou pral vin rebati peyi a, nou pral devlope yon peyi. Dyaspora. pral met ansanm avèk pèp lokal la, avèk lòt peyi nan mond lan ki plase pou ede ti peyi pòv, pase y ap pale de nou, pase nou menm nou pa p vòlè. E kòman nou pral goumen anfas Jovenel la? Jovenel pa gen oken pwoblèm non, nou gen 10 depatman an pou li, k ap tann li. Pèp ayisyen an, nou tou pwofite di yo pou yo pran beton an, afè 7 fevriye a se jwèt li ye, 7 fevriye a se yon konminezon politisyen. Kèlke polisye epa tout non pase gen nan yo ki pwese kidnape yo kidnape yo tou pase yo kidnape tout bagay isi menm politizyen yo kidnape l tou pase sil nan opozisyon an li menm li pa fè pati pati opozisyon an li ka mouri li gen dwa pa mache avèk yo men li paka pa la ebyen kèlkeswa sa ki bon an mache avèk nou pou nou delivre peyi dayiti revolisyon kòmanse depi yè e lap prale jiskobou li pap kanpe jovenel sistèm nan sistèm sa ki detwi pèp ayisyen an. Sistèm nan sipoze chanje. Sitwayen, 528 lane depi peyi Dayiti, Kristòf Kolon te dekouvri peyi Dayiti, te dekouvèt peyi Dayiti. 528 lane. Ou ka konprann sa sa vle di? E jounalis ke w ye. Ebyen, jiska prezan, apre 528 lane dekouvèt peyi a, apre 216 lane de lendepandans peyi a, Pou prezidan peyi a, m repete l plizyè fwa paske l fè m mal, pou prezidan peyi a di Ayiti pa yon peyi. Non, premye minis peyi a di Ayiti pa yon peyi. Ki vle di si Ayiti pa yon peyi sa nou ye? Nou pa menm bèt menm, ale bèt la gen peyi. Premye minis peyi a di, non prezidan peyi a di. Ayiti pa kalifye pou fè pati venteyinyèm syèk sa yo ladann la. Men sa nou ye mesye. Men li klè vre nan ki peyi, fòk voye vwe de yo ap wè. Men kote moun ap viv wi la. E la son sa son zòn kòm si nou te ka di. Se klas mwayèn nan wi kap viv konsa. Men la wi. Pa gon moun la gon twalèt nòmal lakay li non. Men wout la wi. Kote tout milyon petro karibe pase. Sendomeng la a mesye. Ou tout wout jaden. Ou pap wè yon wout jaden konsa non. La. Epi se la nèg yo mete tout lajan nèg la bati bèl kay. Pou yo kraze kòb peyi a mennen. E nou konnen se konminezon yo ye. Se mafya yo ye. Yo kab chèche bagay pou yo mete sou do nou. Pou yo di yo nèg sa yo son ti goup. Yo pa konnen. Non non. Sa se gwoup pèp ayisyen an jenès la fòme, dyaspora, nou tout met ansanm pou nou fòme yon lame ki rele lame de tè dayiti. Se pa yon bagay ilegal, se yon lame de tè dayiti ki tou fòme pase aktyèlman la peyi ap kòmande san konstitisyon, san lwa. Jovenel pran konstitisyon peyi a, li foure l anndan yon tiwa, li di l pral refè l pou kont li. Li pa gen senatè, li pa gen lachanm, li pa gen depite, li pa gen anyen. Li voye tout ale. Se li menm sèlman ki ka avi. Li pral fè l pou kont li. Li di sak la, li pa sèvi. Se sak fè l tou pral fòme kò l. Kòman kò l pral fòme la? Li gen yon kò la ki rele Anni, ke l pral fòme la, konprann, ki pral ranplase milis makout pou kraze zo pèp la paske yo pa konn anyen, l ap touye yo. Yo poko pèp, yo pa gen peyi. Li ka kraze yo. Ebyen nou menm nou fòme kò sa. Pandanl mete konstitisyon nan tiwa pou lal refèl la, keve di peyi a san lwa, san jistis la ebyen nou tou pwofite fòme kò sa, nou fè menm jan avè li, nou fòme kò sa. Pou nou delivre pèp ayisyen. Nou pa kont pèp la, se pa lame kraze zo, nou pral fè yon lame pwofesyonèl. Aktyèlman la kounye a kèlkeswa jèn gason ki nan peyi dayiti a la, ki lakay li, nèg yo kwè lame sa, yo konnen sa gen. Nou genyen nan 10 depatman peyi a. Anviwon konbyen, konbyen, konbyen, konbyen moun nou genyen?
Nou pa ka ba w total la fò. Total la fò. Mou pral sezi. Kèlkeswa jèn gason ki gen 18 an, 19 an la nan peyi dayiti la, li fè pati lame de tè a. Yo gentan konn sa. Kanpay lan fèt deyè yo deja konnen. Pase lame sa pou dera, pou kòmansmen sèlman nou pral kòmanse avèk 1 milyon sòlda. Pase fò nou kouvri, pa nou pap bay plas pou gang ankò. Pap gen plas pou yo. Pase lame sa pral kouvri peyi a. E aprè devlòpman ke nou fè, jan nou mache a peyi a, nan 2 zan nou ta se peyi Dayiti sipoze gen nan pi gran lame nan Karayib la. Li klè e nou pral devlope peyi Dayiti. Jenès ayisyèn nan avèk dyaspora entènasyonal la pral met tèt ansanm pou nou fè peyi sa a vin yon peyi ki pa gen manti. E lè a rive. Lè a rive. Se pa konsa konsa non pawòl sa yo di. Lè gran. Se lè gran wi. Mond la ap vire. A chak kote li fè ti skal la gen yon chanjman k pou fèt. Ebyen lè gran enèji. Epi kounye a l kanpe la. Li fè apèl a chanjman. Fòk peyi a libere. Eske
kò sa a se yon kò ki soti nan matris pèp la? Eske nou menm nou pral marye avèk revandikasyon popilè yo pou ke nou chanje sitiyasyon? Se pou pèp la menm li fòme. Se kontre gang, kont zenglendou, kont kidnapè, kontre gang prezidansyèl yo. Pase gang prezidansyèl la l pi fò se li yo paka arete yo konnen li mesye nou genlè pa kòmanse ak li vre premye minis peyi a kanpe nan nasyonal televizyon pou l di leganyè jounalis parèy nou an moun ki tiye lal nan televizyon chak jou li nan radyo chak jou se gwo vant èl bagay li konnen wi. Premye minis peyi a wi. Li pa kab aretel non. Sak fèl kab aretel. Kote tout zam ap debake nan peyi a kote yo pase. Se pa nan pò mesye yo. Kot lame a kot polis la. Alò yo ka pran 7 tank pou al nan koridò pou al kraze kay jèn gason epi avan y ale yo rele chèf gang nan di kouri nap vin atake w. Pou fèl kouri kite lajan an. Yo kraze tout ti jèn gason ki atè a la yo pran yo mare yo minote yo. Al prezante yo nan Allo TV, Allo Lapolis, epi chèf gang nan ale, kounye a ti malere sa yo y al foure nan prizon Chan Jije. Èske ou konnen nan tan sa a ke n ap viv la, nan tan sa a ke n ap viv la ou konnen gen moun ki nan prizon ki gen dizan, kenzan ki pa janm jije? Se sa k fè nou di pa kraze prizon yo. Nou ta renmen nou pa kòmanse a kraze paske nou ta bezwen pou dwa de lòm, konvansyon Jenèv. Loni, Nasyon Zini, pou yo ta voye lè gran enspektè pou al nan prizon sa yo. E nou di moun yo kite je yo ouvè tou pou yo pa vin tou tiye yo al jete yo pou fè prizon yo vid. Pase bagay la grav nan peyi a. Nou sipoze delivre peyi Dayiti. Mesye tande non. 528 lane depi nou te dekouvèt peyi Dayiti, Kristòf Kolon. 216 lane de lendepandans mesye m ap konte ak jèn gason la gen 40 an gen 50 an ki poko janm travay pou yon goud non k ap flanè nan lari a la yo wont yo m mande pou vin nan televizyon la yo di nou pap ka vini paske yo santi yo enkonfòtab ki nan lari a la k ap drive men sa w di l pou l fè eleman di m li gen madanm li gen 4 pitit se pote l ap pote pou l jwenn ti sa pou l bay yo manje nan peyi la. Kote mesye yo gen 2 billion nan men yo kap gaspiye nou wè jèn sa yo la yo nan peyi yo la lèm parèt la mwen menm mwen kriye lèm mande Belizè kòman w fè avèk yo kòman w fè jere tout moun sa yo la san lajan Ou pa gen èd pèsonn ou pa gen piti se yo tout ti sa yo gen yo met ansanm paran yo ede yo genlè yo vin la m leve maten m di belizè sa yo manje belizè di fè yon ti ri fè m yon ti souri m di kòmandan se bay pou ka pale non ti diri m te gen la ti sa m te gen li fini yo pa gen anyen pou yo manje m rete dlo kouri nan je m epi m di ann al bay yo manje ti sa m pote a nou di n ap sèvi avè l. Pou nou ede delivre yon peyi. Pase sa k rive, m pa mande yon goud nan men boujwa. M pa pran yon goud nan men dwòg dilè. M pa pran yon goud nan men opozisyon. Pase sa k ap fèt la, li pa nan afè opozisyon an. Pase opozisyon an met ansanm, Jovenel Moïse kontwole. Pouvwa a e li kontwole opozisyon. Opozisyon k ap batay chak jou la, k ap voye jèn gason, jèn fi al mouri nan lari a. Jovenel konnen konbyen moun k ap sòti. Li konnen konbyen kòb li bay pou yo pou manifestasyon fèt. Depi de twa mouri, gaz, de twa kout baton epi nèg yo antre al kouche nan chanm yo, lajan nan men yo. Lajan pa depanse. Se de sa yo viv. Pase yo pa al aprann pwofesyon, yo jès fin fè filo epi yo pran plim yo pou moso papye, yo pran telefòn. Si m konprann byen. Yo pa la pran pwofesyon.
Nan revolisyon sa a k ap fèt la, n ap pase pran tout moun? Pase pran tout moun nan ki sans? Non, moun ki pa kòrèk, ki pa dwat nan peyi a. Nou pa pral pase pran pèsonn nan la a. Se yon sistèm n ap pral chanje. E nou prè pou nou padone, pou nou repare an menm tan. Pase se pa yon revolisyon satan ki nan li ye non. E sa ke m pa wè lè gran enèji, lè gran Jewova Dye, Yawe.

Moun ka panse jan w vle. Men se w espesyal. Kote m te ye a, m pa t ap deplase pou m vin la. Mwen vin ranpli yon misyon. Misyon sa a, se pou nou delivre Ayiti ke m resevwa pa lè gran. Pa lè gran enèji. Pa lè gran Jewova Dye. Pou nou vin delivre pèp Ayisyen. Se sa l ye. Nou pa gang. Se pa konbinezon. M wè Jovenel gentan voye konbyen tank la deyò a la. Pou vin kraze blende, zam blende lwa dèyè pase yo tèlman enbesil yo pa konnen ki wòl zam blende a lè yo fè lè yo fè yo kado l la oubyen lè yo pran tout lajan pèp la lache zam avèk li yo pa konn misyon an zam blende a ou pa gen dwa tire l sou jenès peyi a ou pa gen dwa tire l sou zam blende yo genyen l se si peyi ou an lagè avèk yon lòt peyi ki vin atake ou pou itilize l men se pa kont pèp ou a. Lèl pran zam blende yo lal graze ya se krim kont limanite ke l ye. Krim kont limanite! Tribinal entènasyonal pral jije misye pou kriminèl avèk tout gouvènman l lan. Se pou yon bagay konsa konsa l ye. Wi se nou k fòme gang yo, se nòmal gang yo pa bon. Bon lame sa pral detwi gang, nou pap bezwen cha blende pou nou detwi gang. Nou konn jan pou nou fè pou nou arete yo. Nou kòmanse pran kèk gang la. Nou gen la nou pral remèt bay lapolis. Travay la kòmanse fèt. Nou vizite geto yo. Nou pa nan afè al vizite geto. Ki rapò nou gen ak geto? E nou konnen gang yo yo pwisan andedan peyi an. Sitwayen, sa k fè pare eskize m. Mwen mèt pale. Nou konn wè sou televizyon ansanm de materyèl yo genyen nan men yo. Men nou menm kòman nou pral fè kontrekare gang yo e yo pwisan. Gang yo gen pwoblèm avèk gouvènman an wi. Gouvènman gen pi gwo gang nan wi. Ou pa konn gang gouvènman kman rele? Je klere mwen yon mwen dout. Se gang gouvènman wi li. Pandan Moise kote l kanpe anndan palè a machin yap kidnape machin nèg ki bò kote l ap kidnape moun nan tout peyi a nou tout nou konnen nou paka pale paske se pat pa zonbifye tout jounalis pè eskize mwen m paka pa m pa di m atake nou paske nou fè travay nou nou vin la nou konnen jounalis sa k pa sa k jounalis gouvènman yo nou konnen yo yo pap vin la ohòhòhò. Se yo menm ki jij, se yo menm ki prefè, se yo ko komandan, se yo k prezidan, rele m ma rele pou ou, rele m ma rele pou ou, se ou k pou rele yo. Lè chèf gang nan rele yon jounalis, nou pa konn tande bay sa lè li rele yon radyo? Chèf gang nan rele nan radyo. Li di a m se chèf gang entèl, ok, o, entèl, entèl, eskize m wi, si w ta rele nan telefòn sa w rele la, si w wè kominikasyon an koupe, rele m nan lòt nimewo a. Pase m ka fè ti chaj nan nimewo sa a. Yo bezwen li. Pase se avek sa yo fe kob yo. Yo gen gen nan yo gen gang pa yo tou. Pou yo fe kob se fason pou yo delimine jenes la. Men ou menm ki rele pou yon bagay serye. Monche telefon ou pap pase. Konbyen kob ou gen? Em fe nou konpliman pase nou wè nou vin la san peye. Men pifo jounalis ki vin la se te peye pou ta peye si ou pa peye ou pap vini. Polisye pou yo ka detriye nèg sa. Sa ka fèt bon pou peyi a pap pale l. Yap fè piblisite pou gang nan. Men elèv ki nan inivèsite a, si l gen yon bagay ke l bezwen pase, enben yap fè l tounen chyen pou l pase, li pa ka pase l. Ebyen lè sa a fini. E nou salye tout pèp ayisyen an, nou mande tout 10 depatman peyi a, ayisyen yo fè tounen zonbi yo, pase men nan je nou, nou pa zonbi se moun nou ye. An nou batay pou nou fè revolisyon pase yo ta sipoze peyi a ta sipoze leve la deja wi lontan gon pakèt ki di avè yo avè yo koule a rive yo pè jovenel lajan nan men yo yo pa kab yo pa kab di anyen non yo pè yo pa kab di anyen pèp la zonbifye yap mouri yap kidnape sitwayen se bagay ki pa kab se ki fè lemond mal wi gon pastè yon misyonè doktè e kisa m pa sonje non li doktè eli yon bagay konsa. ki sòti kite peyi l kote l milyonè nan peyi kote l ap viv la wi. Li deplase l gen pitye pou peyi l, li di l ap vin ede moun ki pòv yo, pou l ede yo jwenn manje pou peyi l. Li pran pitit li, pitit fi li pou l vin avè l sou tè Dayiti pou l vin montre peyi kote l te fèt la pou l ede yo kidnape l wi. Yo kidnapel wi. Chans pal li oblije lage. Pasel tro lou pou yo chef gang nap rele pou lagel. On ameriken ki tap viv ki kote sa bò jeremi m kwè. Dam mari jeremi. Kap travay kap ede pitit li. Kap ede peyi a. Yo antre andan kay li. Yo kidnapel. Yo bat li. Yo pran pitit li al avèl. Men chans pa li. So yo paka jwe ak grenn pwisans lan ebyen chèf gang nan oblije rele fè fè mennenl tounen m pa kwèl pou yon goud pou sa non gouvènman an. Bon an nou fon retounen pou yon ti kòmantè bon mesye bagay sa yo kap pase nan peyi a si tout fwa vre yon jou nou pa degaje nou pou nou mete pantalon nan senti nou ebyen yon jou humm. Kat la pap ka bat non. Sa ap vin pi di wi mesye. Pase ranmase karaktè nou. Paske zansèt nou yo ditou yo pat travay pou sa mesye. Humm se nou ki di nou kap jere peyi a, men degaje nou pou n